Lamothe prezidan Jovenel nou te toujou ap di ke ensekirite a pa gen mèt se kòmanse nou wè l kòmanse jan lap fini an nou pa konn kijan lap fini ensekirite sa li ravaje tout moun li fin ravaje ti bwa matisan bisantnè pou n pa di twazyèm sikonskripsyon an prèske dan sa totalite plonje al laplèn pran kwadèmisyon tonbe taba 27. Epi kounye a l kontounen. Vwala ke nou nan yon sitiyasyon vrèman grav kote Batonye Dorval nan premye tan t ap mande pou yo deplase tribinal la. E ke ou konnen mwen menm mwen pa t twò davi sou kesyon deplase tribinal. Mwen panse ke se sekirite pou yo mete olye ke deplase tribinal. Paske kèlkeswa kote tribinal la ale a se ensekirite a ka vin jwenn li. Vwala ke yo t ap mande pou deplase tribinal la e ke mwen te toujou di ensekirite a ka deplase al nenpòt kote. Kote tribinal la prale a sa pa vle di l pap rive jwenn li. Men nou nan yon sitiyasyon vrèman eksprès kote Mèt Monferrier Dorval li twouve yo asasine l non lwen de la mezon di prezidan kote l abite a li menm e yon zòn hotman sekiritè ou gen lapolis menm moun nan zòn nan di an plenyen paske bagay la konn twò tight pou yo e Mèt Monferrier Dorval l al pou fèmen baryè sanble se lè sa. yo anvayi l. Men, e avi pa nou nan jèn bawo, nou panse ke s on asasina hotman politik. Lè n ap gade planing ki genyen otou de asasina sa a, sa k pral pase apre, nou vin konprann nivo de enplikasyon e egzekitif la oubyen lòt gwoup nan lanmò sa a.

Sa vle di 1. Yo planifye pou yo deplase patwouy polis lan pou l pa. Anpil moun nan zòn nan di li t ap tire nou kay pi wo a, gen moun ki di se kay prezidan an, e gen moun ki ba l plizyè. Men nou menm nan Jèn Bawo Pòtoprens, nou pa vle fikse nou ni se te kay prezidan ni, men de tout fason se yon kay ki nan riyèl la e ki non lwen kay prezidan an puiske kay batonye a pa twò. Fedatifis lan kouvri e bri pwojektil yo. Donk sa vle di ke Si pat gen moun nan zòn nan ki tap gade plis ou mwen te wè de etranje sanble ap antre nan kay la ki te kouri al ti wè kò Batonye atè a pèsòn pa tap kwè sa. Batonye abite l abite pou kò l, l ap viv pou kò l, sa sanble ke l pa gen jeran, l pa gen sa. E daprè deklarasyon kazèk a moun nan zòn nan yon dam ki konn lave pou li, dam sa konn lave pou li se moun nan zòn nan k konn rann li sèvis donk li pa gen moun lakay li. Metenan nan ankèt jèn bawo. fè sou asasina Mèt Dorval Monferrier. Kisa nou revele ki ta alabaz ebyen pwovokasyon e lanmò Mèt. Alabaz lanmò Mèt Monferrier Dorval, gen anpil bagay k ap di, gen anpil bagay k ap di men ki parèt dèfwa flou e ensèten. Men gen anpil tou ki gen sans. Leplisouvan sa k parèt ensèten, ki flou a, se gendwa se li k pi enpòtan. Sanblere ke batonye an gen anpil bagay ke l refize tankou refize voye moun nan konsi te i pat sou menm pant pou voye moun nan konsèy elektoral. Li sanblere ke yo te fè l de òf swa pou l te minis, swa pou l manm konsèy, swa pou l te vin premye minis ke l pat dakò. Menm li toujou di, menm antan ke pwofesè ki te konn fè kou dwa konstitisyonèl pou mwen, li te toujou di li menm li pa lye politik, li lye la yon gwoup politik. Li se yon endepandan. Sa sèlman l vle, li vle libr de panse, li pa vle pèsonn bloke panse l. Donk genlè se youn nan rezon ki fè misye toujou evite minis, direktè jeneral, donk li pa li pa vle bagay sa yo, l prefere rete pwofesè antanke yon chairman ki lib, sa vle di yon pwofesè ki gen yon chair ke l di sa l panse ki just ladan l.